Jodia la guys m leve San on goud kach tout sam posede se sèl sa n pral gad la se sèl sa yo guys 5 zam katouch epi 10 eli kach so nou pral pran lari an la guys se banm pran on ti bandaj bon ti bandaj um, banm pran m pran 2 manch youn long youn kout banm pran mil Mil nan chak sa yo ay. So m klè la. So guys tout sa m posede jodi an se di se li cash. Um, objektif lan se pran kòb sa miltipliye l epi wè konbyen kòb nou ka fè nan yon jounen avèk di se li cash nan Lux All P. Ah, ba yo, ba yo challenge lan va piti non guys. Premye bagay nou gen pou n fè la se pou nou vann li cash lan Pou nou transfòme l. Pou nou echanje l. M pran ti manje la menn. M pa pran twòp non. M pran yon boutèy kremas. M pran yon bòl tonmtonm m pa janm konnen. M pran 3 dlo, 3 bengen sèlman. Ok cheri. Ok, jounen nou ap byen demare jiska prezan la. Sot deyò a la gèt syèl lan gwan janl ble syèl lan api syèl lan kontan wèm wi mbap bon nou manti an gèt chèn sa menm ap fèm avèg tèlman l klere so gèt ki machin nap pran la yo mpa anvi kondi pòch lan jodi an non min banm pran ti bm e ibm nan menm kou la chevem. Bon ti BM guys. Ti BM ki pap deranje ditou. Ti BM ki pap deranje ditou. An tou mete lokasyon an guys. Mwen de ka pa pedi. Kwe nan blok la yo lokasyon ba nan yi. So yeah guys. Nou gen selman 10 eli cash kom lajan. E vi so tande ya nou bal gade pou nou esan ka fa avel. Ese nou ka miltipliye kom sa afel vi nou. 100 milyon Anmweyy Pap lage non Machin sa telman kouri vit son bagay grav M pral eseye bay tèt mwen yon challenge pou m pa frape ti tou m wè eske m ka fè l Pase nèg yo toujou di eliko pa konn kondi Kalo sitou Kalo toujou ap zòzò Lè m ap kondi yon machin M pral wè si m pa ka Nan gèt M gentan frape

e dwòg e nan dwòg menm pral lage m la mwen kisa m ka fè la yon fason pou m ka pou m ka miltipliye kòb sa byen rapid byen rapid gason ok cheri a jiskaprezan m ap byen pase la m pap ba w manti machin nan ap tou sou vole mèt pa a vitès lan li vole

Lèm rive sou misye nèg misye toujou kontan li menm. So nou fè third eye sou misye nan 32 an granmoun. So sa ay lokasyon. Kote nou vann e li kach yo bòt. E, e li kache anndan li ye. Ok, pòt lan ouvè. Pòt sa otomatik guys. Nan nan nan nan nan li granmoun.

Baron nan pa fin bon nèt. Li banm 102 mil dola pou youn guys. Ann fè sèl ankò. Li banm 102 mil dola pou yon grenn eli kach. E se enpòtan, se enpòtan. Ann vann tout, ann vann tout. Nap, li banm 103 mil pou lòt eli kach la. So nap jis vann tout nèt. Nap jis vann tout nèt guys. Vay konsa liye. Nap jis vann tout nèt. Bon te grenn pa grenn nou ka vann li menn. Li banm 103 mil ankò wi. Ann ale guys ann ale ann ale ann ale ann ale ann ale. Let's go gason. So sa se dènye li kach lan guys. Sa se dènye a. An wè konbyen an wè an wè konbyen kòb nou fè an total. Al konn kòb nou fè an total la menm. Ok, an tou nou fè 1 milyon 400 1 milyon 40 mil dola e an ba ki trèz enpòtan. San san ap fè nan mbo grangou non map bwa kremas yo apre. So yè yeah, guys, son ba kon sa li. So nou gen tan fin fè ti vant sa la, koun yan gen lajan nan men nou. Bòt pati ki difisil la la. Se al fè dwòg lan pou n ka miltipliye l. Nou gentan milyonè a di se li kach sèlman. Kounya n ap soti la guys. Soti n soti nou spawn la. Machin nou an ta dwe la. Ok bebe. Nou gentan gen yon milyon dola la an granmoun, an granmoun, an granmoun. So kounya la guys, m sipoze al vann, um, m sipoze al, m sipoze al vann, e pa al vann non, al achte on weed card and then on coke card. Pou n te kapab gen aksè avèk laboratwa yo. Si n pa achte parèy sa yo guys, nou pap ka gen aksè avèk laboratwa pou n te kapab fè, pou n te kapab fè weed ansanm avèk kokayin. Gèt! Sa k rele vitès sa la e mwen li wi.

Wouchayy misye k frape mwen guys epa mwen k frape misye nane gason mwen gentan preske rive machin sa telman kouri machin sa telman kouri gason. Let's go, let's go, let's go, let's go, mes amis. Yo, achete tel ou kouri vit zo. Machin la telman kouri vit. M gen ta 250 km la e. M gen ta 300 e. Ta sanbel ka monte 400. Nan inkyet nan machin sa to rapid. Machin nan rive a 400 kilomèt on pmi Anmweyy Antouka N ale an ale an ale gason So la guys, nou va lachte. Nou va lachte koman rele a. Damn, damn, damn, damn. Yo m frape kan menm zo. Nou va frape, nou va lachte. Nou va lachte red card la. Ansanm avèk coke card la.

Ouvè ouvè ouvè M kwè y anba a li ye Si m pa twonpe m M kwè y anba a li ye anba a li ye E ye m kwè sa ye tou dwat dwa devan Men bèl madam nou an Madam nan gen yon rezo Yon rezo l ap jere la E li k ap jere nou ti bagay nou yo guys Komand sa m di w lan e vye chòp. Aah many guys cook card nou pran yon li ban nou l guys. Many guys men sa cook card la. So nou bezwen an wid, nou bezwen yon pou wid lan tou. Li vann 500 mil dola guys.